Hello byenveni sou chanèl la Miss O an kreyòl la Nan ti videyo sa jodyè mwen pral moutre nou kijan mwen fè pate chodyè Pou nou kòmanse nap bezwen demi tas dlo demi ti kiyè bikabonat 3 ze bouyi Nap bezwen on ti piman pike rache, demi kiyè epis, nap bezwen on ti ten chèch, nap bezwen 2 gode farin, mwen gen 3 sosis mwen gentan rache. Zonyon, mwen gentan rache zonyon an tou. N ap bezwen chou. Mwen rache l menm jan nou rache chou lè n ap fè pikliz la. N ap bezwen on ti lwil doliv. Si nou itilize magi, nou mèt itilize magi. N ap bezwen lwil pou nou fri pate a e n ap bezwen pwav a sèl. Pa bliye tcheke anba videyo sa kote m ap ekri tout lis engredyan yo pou nou. An n kòmanse ti videyo sa. Pou nou kòmanse nap ouvè four nou sou medium high map mete on ti kal lwil doliv an apre map pran zonyon an mwen metel ladan pate sa sim te gen on ti aransò li tap bon nèt. Mwen gen yon lòt resèt sou chanèl anglè m nan kote mwen itilize aransò ladan tou si nou vle nou ka tcheke videyo sa Kounye a m ap kijan m ta di sa ankò m ap sote sa sa vle di m pap kite l kwit pou anpil tan m konnen an anglè yo rele l sate mwen menm pa konn kijan yo di l an kreyòl m ap mete piman ladan tou ok. Kounya map kite l fè yon ti kwit pou pa plis ke 4 minit. Ok kounya map mete yon ti sèl ladan tou piti. Map mete yon ti pwav tou. Kounya map tou retire l pou nou ka al fè menm bagay la avèk sosis la. Kounya pou sosis la map mete yon ti kal lwil ankò. Sa pi piti menm. Kounye wap pran sosis la, wap mete l. Ok. Map mete epis la. Si nou poko silvouplè al swiv mwen sou Instagram, al swiv mwen sou Twitter, sou Facebook. nan snapchat map kite tout lyen yo anba video sa pou nou map annik kwit sosis la pou yon bon 3 minit map mete yon ti kal pen ok sosis la deja gen sèl so mpa bezwen mete sèl nan sa apresa nou pral bat pat la e pou nou ka kòmanse. Fòme pate a. Pou nou kòmanse mwen pran sèl la mwen mete nan dlo a deja. Mwen te di nou e te demi tas dlo, eskize se yon tas dlo e pa demi tas. Men m deja pwòp, m ap bwase farin nan avèk bikabonak la pou l ka byen melanje. Kounya m ap mete dlo a. Mwen pa mete tout yon sèl kou. Janm di nou an pou nou fè travay sa fò men nou pwòp anpil. Kounye a m melanje farin nan, m ap mete dlo toujou. Si nou vle nou ka mete yon ti bè ladan tou oswa yon ti lwil doliv nan farin nan. Ok. Janm di nou pa bliye tcheke anba videyo a pou lis engredyan yo pase gen de lè mwen mal di men depi m ap ekri l e lè a m toujou korije. Ok. Pou m ka pi byen bat li toujou m ap simen yon ti farin. sou plas la konnya nou pral bat li si nou renmen pate sa oswa pate yo konn fè anba fou a fèm konnen ki pate nou pi renmen mwen menm mwen di nou m pi renmen lòt la paske sa li pa fasil poul fè moun ki konn byen fè pate sa se moun ayiti yo machann pate yo Mwen m pa machann pate men si m anvi manje l m ka degaje m. Sa k fè m ba nou resèt yo si nou pa Ayiti nou anvi manje l tou pou nou ka degaje nou ok. M ap kontinye fè sa pou yon bon 5 minit an apre m ap moutre nou kijan mwen koupe l. Kounye a ou wè pat la kounye a m pral rache l ok m ap fè sa fè. 2 pati mete sou kote pou yon lòt bout ankò ok mwen gen 8 a 6 pati kounye map simen yon ti farin sou sa ankò pou m ka oule pou m ka oule pou m ka fè fòm pate a. Fè pate pa kòmsi difisil men li pran tan. E nou mete sa nou renmen anndan pate a. Janm di nou an m konn renmen l avèk aransò ladan anpil. Men li pa fasil pou m jwenn aransò. Men si nou jwenn aransò nou mete l bon bagay nèt. Kite yon comment anba boum pou mwen janm di nou an dim si nou renmen pate sa ok map virel ankò pase mwen bezwen poul plat byen woulel. Sa se egzèsis ponyèt kap pale la. Ok. Kounye a sa m pral fè, nou pral mete. ak chou a mete l nan mitan ok sak fè mwen renmen kwit chou a avèk e hotdog la paske m pa vle kòmsi pou l kri andan l malgre m konnen l pral fri men m konnen si m fè yon ti kase l lap pi byen kwit kounye a wap pran ze. wap mete l anndanl tou. Janm di nou an si nou renmen aransò lap bal on bon gou anpil. Kounye wap pran pwen an ok wap peze l mwen renmen pran kouto poum koupe rès moso yo ok fè fòm pate a. Kounye a konsève sa yo pou m ka woule yo avèk lòt la. Peze l byen peze. An apre mwen mwen pran yon fouchèt pou m ka make l. Ok. Konsa m ap kontinye fè yo an apre lè l pare pou fri, nou pral fri. tout pate an. Mwen gentan mete lwil mwen cho mwen renmen testel avèk on ti farin mwen wè lwil la gentan cho kounya map pran pate a mwen mete ladan map kitel fri jiskasel gon bèl ti koulè jòn. Nou wè pate a kòmanse gen yon bèl ti koulè sa m renmen fè se pran yon fouchèt kounya kòmanse pike l ok pou anndan ka byen fri annik pase ladan fè kèk ti tou ladan pou ka pike l. Ok Lè m fin fè sa m ap kite l fri ankò pou on bon 30 segond oswa on minit annapre pate m deja fin fèt. Sa se fen resèt la nou wè kijan pate yo ye. Mwen te fè on ti pikliz pou m te ka manje avèk pa m nan. M ap annik mete l sou li konsa. Ok. Map moutre nou anndanl tou. Kounye a map manje yon ti kal ladan. Mmmm. Janm di nou an nou ka fè lave nenpòt vyann. Si nou gen vyann poul nou ka fè lave vyann poul. Chonje aranso a bon ladan tou. Apre sa sa se ven video fen video a mèsi anpil pase nou gade video a silvouplè pa bliye abòne avèk chanèl la pataje video a tout zanmi nou tout fanmi nou si nou renmen pate kite yon comment anba pou mwen dim ki kalite pate nou renmen apre sa mèsi anpil anpil anpil anpil epi I love you for watching na wè nan yon lòt video babay.